Kesyon politik an Ayiti pa t yon malite ki pa t janm fasil. Jan yo te toujou di, depi nan Ginen, ti nèg pa t janm vle wè l. Men, gen yon ansanm de bagay ki pa p bon pou nou an di yo vre si gen demokrasi. Nenpòt le pri a peye, kontinye fokis nan sa n ap fè a. Depi se yon bagay ki pozitif, yon travay ki pozitif ki ka o benefit di peyi se kontinye epi tout moun kap tande nou la cheche entegre sitou fanm entegre nan politik.
Bonswa tout moun, byenvini nan show Vwa Sitwayen. Vwa Sitwayen se yon emisyon ekip Rodnel Dizay la mete sou pye, se yon fason pou n ka jwenn yon kate bèl envite, nan konsa nap jwenn yon kate konsèy kap bon pou nou, ni sou lavi nou ak sou plan pwofesyonèl nou. Jodi a nou gen yon envite espesyal, yn trè bèl dam, donk nap kitel ansanm talè poul ka prezantel, donk mwen menm se Roselidji Barbara Joseph.
Bonjou bonswa tout moun, non pa mwen se Edla Joseph, alò se tout yon plezi poum kapab la ansanm avèk nou nan vwa sitwayen, bonsoir Barbara. Donk madam Edva se Kòman m te ka di, kòman ou ka prezante tèt ou nan 3 mo sèlman? Alò, mwen m se Edva Joseph, mwen menm m se diplomat, mwen menm m se kòdonatris Asosyasyon Dentègrasyon O Somè ki gen pou objektif ede, fòme, enstwir, epi mwen menm m se yon jounalis. Mwen menm m se Kretyèn tou.
Donk, m ka di ou chaje kaskèt. E m ka di, donk, ou di ou se pdg. Yon òganizasyon? Mwen menm se fondatris AIS. Ok.
Se AIS donk li. Ki siyifikasyon l? AIS se Asosyasyon Dantegrasyon Osomè. Nou pran ni fi kou gason? Wi.
Kòmanse nan ki laj? Depi moun nan ka petèt gen yon refleksyon e konprann evidamman kisa peyi Dayiti ye, epi kisa, kòmsi ki objektif li genyen, èske son moun ki gen yon lanmou, yon lanmou patriyotik pou peyi a, epi nou menm nou fòme moun sa yo apati de nenpòt laj, depi moun nan ka konprann, epi nou aprann moun nan renmen peyi, li pa oblije gon laj definitivman. Donk m ka di objektif. Òganizasyon sa a se. Fòme, fòme, ede, ok, enstwir.
Fòme, ede, enstwir. Se ki etid ou fè kòm apa w de diplomasi? Alò mwen sa di sa la, mwen menm se jounalist.
Eske se ou te gentan genyen ide ale ladan li? Oubyen se pandan w fin fè etid klasik? Se te kouman? Non, via sitiyasyon an, kòman l ap dewoule, epi mwen nòmalman pa prèske gen fich dan La Vie du Cap Haïtien ki fè metye sa, kòmsi ki fonseuz. Epi avèk etid mwen, avèk letan, mwen fini pa aprann ke gen seri de bagay, epi yon moun ki gen vizyon politik tou. Gen seri de metye kòm se pi bon menm si ou pa aprann metye a pou ale sou le teren oubyen pou pratike a lon tèm men ou aprann metye a jis kòm si lè w nan yon pozisyon pou w ka konnen kòman pou w soti nan kesyon kòman pou w rantre mèt sekirite sa. Se egzakteman kisa ki te pouse w rantre? Anyen nan jounalis. Lèw te rive ladann kòm ou so di konsa se pa anpil fi okap ki ale ladann se te ki m te ka di kontrent eske tankou pa te gen moun ki te dekouraje w se te kòman w te viv sa yo? Non pat vrèman gen moun ki te dekouraje m non byen okontrè m gen yon fanmi ki ase ouvè kòmsi ki kwè nan moun ki fòme kwè nan moun ki enstwi etc. M pa t vrèman jwenn kontrariyete, men lè mwen te rive, mwen te jwenn mwen te jwenn anpil fi ki te aprann m. Men kòmsi m ap pale w de moun ki fonsez, moun ki fonsez, ki kenbe metye a, k ap travay, k ap fè eksplwa ladan l. W ap wè Pòtoprens, gen anpil moun, anpil jèn se nan sa y ap evolye, ki de kontrè nan Okap, ou pa prèske jwenn sa. Ok, donk, M ka di kiyès osinon kisa ki te pi gwo enspirasyon ou pandan ou t ap fè etid sa a? Sa k te pi Sa k te pi prime pou mwen se kòmsi teknik pou reponn kesyon, kòman pou antre, kòman pou soti. Sitou m aprann diplomasi men se yon politològ, kòmsi anba kesyon jounalis gen pou poze apre alaveni, tout sa yo sa se sa ki te enspire, se sa ki te pi prime tou. Eske tankou ou kwè nan bagay moun konn pyeje moun nan kesyon? Ou kwè ladan l?
An ka ou si w ta tonbe nan pyèj, se kòman w ap bat pou soti? Bon, m pa, m pa, bon m ap jwenn pou m soti m kanmenm. M pa konn pou kounya la. Si kounye w ap poze m kesyon èske m ap soti, men m se si ke m ap soti paske se pou sa m t ale menm pou m ka aprann paske m konnen gen anpil kandida, gen anpil moun. Ki non pòs kèlkonk tankou kominikasyon politik se sa ou fè menm ay hè ok kòmsi moun nan vini la se poul pyeje w menm konnen w menm ki kòmsi pa gwo estim ki pap aprann o mwen menm si janm sòti la pou pou ale su le teren kòmsi wap tou wap toujou ka tonbe nan yon kesyon jounalis ki pètinan etc. Ok donk pandan ou te nan fakilte a se ki kou ki te plis fè enpak sou ou. Lè w pale de fakilte.
Donk diplomasi.
Diplomasi a wè.
Ki kou ki te.
plis fè enpak sou ou tankou lè w ladan l ou santi w nan po w. Ok, kouri w m te santi m te plizoumwen santi ke m renmen anpil se yon kouri yo rele analiz politik. Ok.
Avèk teknik Dionne Desias.
E pou pati jounalis la, se te kiyès? Pou pati jounalis la, se teknik Dentherfy.
Ok, donk pale nou de eksperyans ou antanke jounalis.
Bon a vrai dire m pa vrèman gen gran eksperyans ak Coco paske m plis m te di sa deja m te plis ale ladan l se kòm si pou m konnen kòman lè yon yon yon jounalis sur teren ap poze yon entèvenan kèlkonk yon moun ki gen panse pou kandida k ap poze w kesyon ou menm kòman pou w soti ki estim ki metriz pou w genyen ansanm de bagay sa yo. Se sa. Donk ou poko, m ka di, ou poko jwenn kèk kandida pou poze kesyon pou w ap eseye pou wè? Non, mwen poko monte sou le teren. Pou le moman, si m kapab di sa, m nan nan chou a. Men pou le moman, mwen ap prepare mwen pou m kapab fè emisyon, men kòmsi a le sye le lye. M pa konnen a laveni si m kapab fè sa, men pou le moman se emisyon, se eseye gade kòman m ka ankouraje plis jèn. entegre sitou fanm nan politik se sa mwen ap eseye fè pou le moman. Ok.
Donk ki pi gwo defi ou rankontre nan jounalis politik?
Pi gwo defi mwen rankontre? Nan jounalis politik. Kòm ou di ou se yon jounalis men plis M ka di sur le plan politik. Donk eske w pa genyen defi ou yon difikilte m ka di sa k pa rive w an? Non, m pa konnen, m poko wè w an baz. Ou poko rive ladan l. Ok. Donk, kounye a n ap pale de antanke kowòdonatris. Se ki tip de. E leadership m ka di w ou pran nan bay paske ou konnen lè w ap viv avèk m ka di sitou nan yon sosyete ki genyen plizyè moun se kouman w jere sa èske pafwa tankou pa konn genyen konfli antre nou kòman w konn jere bagay sa yo? Bon s on bagay kòmsi ki kòmsi ne ansanm avèk lòm. Kòmsi nou menm lòm nou limite, men antanke lidè, lè jan de ka sa yo rive, ou menm, paske i gon kou m te swiv ki te rele lidèchip politik, kòmsi y ap esplike nan kou sa ansanm de kontrent pou w ka trape lè w nan asosyasyon moun, relasyon moun ak moun, paran, etsetera. Ou menm kisa w gen pou w fè kòm lidè? Ou pa gon moun ou priyorize? Ou gon kapasite pou w fè analiz? e touche chèz je yo tou lè 2 bò yo. E si se yon lòt moun ki gen tò, m oblije di yo gran piblik oubyen pandan tou lè 2 moun yo la, pou m di l ke wou gen tò, men sa pa gen tò. Mwen lwa apa, m chèche ranje bagay yo, m a montre l ni sa gen tò ni sa pa gen tò, epi m rejwenn lwa apa m di men sa k pase men rezon ni sa. Se konsa n toujou jere konfli paske nou pa vle pèdi yonn pou lòt, tout moun enpòtan. Wè, m konprann.
Se konbyen tan Alyès genyen depi? Alyès gen 3 zan, okontrè nou pral fete, non, 2 zan dizon, nou pral fete 2 zan nou la 28 li sete. A bon?
Ok. Donk deja bòn fèt. Mèsi. E ki, donk m ka di preparasyon fèt la ap fè pati de pwojè? M ta pral poze w kesyon ki pwojè oubyen youn oubyen. de pwojè ke ou gen an. Pwojè asosyasyon ou genyen ou byen asosyasyon donk AIS. AIS gen anpil anpil anpil pwojè men eske sipoze. Non si ou vle ou ka bay 2 an ka ou ka di se pèsonèl. Non paske objektif kòmsi vizyon AIS gentan detèmine pwojè li se fòme jèn. Fòme jèn paske se pwoblèm sa nou genyen an Ayiti nou pa aprann moun yo renmen peyi a. Kòmsi nou pa aprann moun yo rete, kòmsi gon santiman nasyonalis patriyotik nan yo menm, se sa nou menm nan fè, nan ede epi nan fò. Atè, kòm ou diw se ou menm ki fondatris, donk ak kisa ou ta panse ki fèw te vin tonbe anba AIS, èske se ou menm ki te de, ki te bay non sa a?
Mezanmi se yon gwo kesyon e se yon tout istwa, paske je me rappelle, wi wi se rezime ma fè, je me rappelle quand j'étais en. dezyèm sesyon ou premyè sesyon si je ne m'abuse la epi mwen tap eseye panse map gade kòman pwofesè tap esplike kòman peyi a ye lap ankouraje menm jèn kisa pou nou fè èske nou ka gen sousi pou Ayiti èske nap kite Ayiti plonje epi m di bon kisa m kapab fè epi map gade nan lekòl la ki moun ki gen asosyasyon etc èske m ka entegre m pral gade politik asosyasyon an dabò pou m wè objektif yo kisa yo vize fè paske gen anpil moun ki genyen. Asosyasyon se yon fason pou yo vann imaj yo. Men eske ki travay y ap fè kòm se ki valab ki o benefis di peyi. Epi mwen eseye rejwenn 2 moun m santi ke m pa pran pou mwen ke m di bon ban m eseye fòje yon asosyasyon. M ap chèche non, m ap chèche m kòmanse pa twouve akwonim yo. Atenn a. Epi m gen 2 lòt moun m te adrese. E pandan ke m t ap fonde AIS, se Galinsma avèk Jaknèl, se de diplomat tou, epi yo te mete tèt ansanm avèk mwen, epi n ap chèche, nou chèche logo, epi o fil di tan, jou apre jou, jou apre jou, se pa yon bagay ke bout sekou m te rete m te jwenn, men m te fè lespri m travay anpil, chak grenn lèt, tankou chak grenn lèt yo ki se A, m chèche definisyon pou m, jiskaske m twouve asosyasyon, vètebra, sa yo se. Byen bèl. Donk m ka di, m ap pati pou kounye a pou konpetans pèsonèl ou. Donk, ki kalite m ka di ou abilte ou panse yon jèn pwofesyonèl ta devlope pou reyisi nan domèn politik?
Nòmalman pou yon moun ka devni yon pwofesyonèl oubyen kapab vin yon ekspè nan domèn politik premyèman fòk ou pasyone de la politik ok fòk konnen politik paske yo aprann mwen nenpòt sa wap fè depi ou renmen sa wap fè a ou konnen sa wap fè a ou pa ka pa pa fè enpak ladann sa se premyèman dezyèman fòk ou fonsè oubyen yon fonsez fòk ou gen lespri kreyatif e si ke. Ou pa gen lespri kreyatif fòk ou chèche de twa vèt moun kòm si ou wè ki gentan gon etap yo depase epi ou bezwen moun sa yo. Se sa kap ede w menm si ou wè jounen jodi a ou kòmanse tankou vwa sitwayen nou kòmanse a yes li kòmanse a pakèt lòt asosiyasyon ki kòmanse paske mwen menm yo toujou fè m konprann ke le debi pa janm fasil men sèlman se kil fo se kòmanse se mwen menm tou depi ou kòmanse Menm si travay la pa fasil ou dekouraje sitou an Ayiti nou konnen kòman pwoblèm peyi an ye epi moun pa ankouraje moun vre enben men ki swa w gen pou fè le fèt ou renmen sa w ap fè a ou ret ladan l epi a nenpòt kèl moman an epi lavi a ap fini pa l ap chanje l ap jan jan w vle l vini an l ap vini sèlman sa m te ka di se kòmanse dabò pa ret desann di w ap pran de tan w yo pa bagay men fò w kòmanse fò w kòmanse se sa le plis enpòtan paske m gen yon dikte ki di ke Aza la li menm li pa priorize moun ki pa travay menm la bible le di il faut travailler li di moun ki travay se yo kap manje alò si w pa kòmanse ou rete paske nan sosyete pa nou an gen 2 sòt kouch de moun gen yon moun ki di ke mwen menm map avanse gen sa ki rete chita ki di ke mwen pa gen anyen pou m fè mwen se te dekouraje ou si w chwazi rete nan lis de moun sa yo Mache di wap wap ou tout moun ap pase yap avanse ou menm. Lè sa wap vin parèt ou pa itil. Lè moun ki pap travay sa itil. Non wap itil men wap limite. Ou ka itil, m ka di konsa itil la nan ki fason wap ka parèt itil se plis pou moun ka m ka di benefisye w. A fè w travay an vens ou pa konnen poukisa. Lè sa yap souse w menm si tankou anndan w ou ka paske si moun nan pa fè tèt li konfyans donk. I ka pa konnen tout kapasite I genyen, lè sa moun lan ki wè I la li menm lap pran I son son pa konnen kisa lap pran men li menm I konn sa lap pran do son e kesyon ankò m ta m pral poze w si toujou sou le plan pèsonèl se kisa ou panse yon jounalis e politik dwe genyen kòm deontoloji prensipal.
Ha, se yon kesyon ki ach fasil men nap eseye reponn. Ok. Kòm si yon moun ki yon jounalis ou di. Mhm. Mhm.
Donk e, yon jounalis politik donk kisa li dwe genyen kòm deontoloji? Lè w pale de jounalis politik, kòman sa? Ok. Mwen manke piki la nan sa. Nan pati m ka di genyen jounalis la anfèt genyen plis ki baze swa tankou pou ap ekri ap fè de dokiman e men m plis panche sou pati politik paske se paske ou di konsa ou menm ou renmen pati politik la sitou paske pa gen anpil fi ki ladan li se sa k fè mwen menm m santre sou pati politik la. Men kòm ou fè ou se jounalis, donk si w vle w ka jeneralize ka a.
Donk kounye a la mètenan, sè tou fò fè se eseye presi avèk la kesyon paske m pa vrèman konnen gen jounalis kòmsi ki fè pati politik la ki fè. M ap pale de kòd moral. ki ki sa yon jounalis eske moun sa yo eske ok moun sa yo petèt ta gen de atik yo yo pote pwen de vue yo ladann de sa konstitisyon an di de tèl kòd yo ka toujou pote pwen de vue men kisa pa egzanp e emm konstitisyon an ka di de tèl atik de tèl atik men kisa men kisa men kisa ke yo pa sipoze arete yon moun e e e pou yon akt li li li pa komèt oubyen menm Pa egzanp, ki sa m vle fè konprann, m ka gen sè an m ki fè yon zak, epi se mwen menm yo vin arete pou m. Ou si sa w pa dakò avèk sa? Ou konprann? Sa vle di ke ou di m si yon jounalis te ekri. Hum, non. E donk ki sa ou panse de yon jounalis dwe genyen tankou kòm kòd moral? Hum. Èske w.
Ok. Bon yon jounalis fok ou komsi paske jounalis la li menm se yon olye de ke gen e paske tout sa wap fè nan lafi se aprann tout sa komsi ki paret pa vreman gen posib vreman dout sa ki vye se aprann mentenan kisa yon jounalis ka genyen kom kod moral jodi an se Kòm se aktif non sa w fè a. Se aktif epi epi se sou ki branch ou vle ale lò lò nan lò nan jounalis lan pa egzanp ou kapab branche w sou zafè politik, kilti paske rans an li vrèman laj sa pral depann de ki jounalis la an kesyon la pèsòn an kesyon ki kote l vle Ou ka yon jounalis spòtif, ou ka yon jounalis kilti, eksetera. Sa pa depan. Ok, m konprann.
E ki jan ou konprann sistèm politik peyi nou an, Ayiti?
Bon, mwen m kapab di depi lontan, kesyon politik ann Ayiti pa t yon bagay ki te, ki pa te janm fasil. Jan w te toujou di, depi nan Ginen, si nèg pa t janm vle wè nèg. Paske si nou pran egzanp Kilòmàn, m ap pale trè brèf, nan kesyon paske gen anpil moun ki konnen Toussaint Louverture men ki pat konn Moïse m pa konnen èske ou te konn Moïse tou Moïse se te kouzen Toussaint men malerezman Moïse se te yon gladyatè kòm si m ta kab di yon moun ki gen talan anraje pou w mennen yon konba se yon gladyatè men si Toussaint pa te tiye Moïse li tap depase Toussaint Louverture Alòske se te kouzen. Epi, Tousen li menm, li tiye Moyiz. Eske istwa pale nou de sa? Se depi lontan ti nèg pa t janm lè nèg avanse nan kesyon dayt politik. Kounye a la, nan kesyon sistèm politik ann Ayiti, se prèske se sèlman, m pa vle di, pou m di se sèlman ann Ayiti yo mennen politik konsa. Pa ayè, pa egzanp, Etazini, Lè ke, lè ke ou wè yon, yon, yon moun gen anbisyon politik, menm, menm nan, a travè fim, nan sa yo vann, nan kilti yo, lè ou wè ke e yon moun pa egzanp ka nan yon kous, depi se 2 ameriken ki te ladan l, menm si lòt la febli, li pouse lòt la ale, paske li konnen depi rive se, yo pral pale de America, yo pral pale de Etazini an kestyon. Li pa oblije se li menm pou ki parèt. Ou wè sa m di w la wi? Men depi se lòt moun nan ki gen li ka pouse l ale l ap pouse ale ki diferan ak pou nou menm an Ayiti. Amerik la li menm li wè Etazini oubyen yo wè Etazini menm yo wè eta yo pa wè tèt a yo kòmsi Donald Trump pa wè l Biden Joe Biden pa wè l an kesyon Kamala Harris pa wè l an kesyon. I wè Etazini. Sa ap ase klè nan eleksyon prezidansyèl ki sot genyen antre kanpay ki tap mennen antre Trump avèk Kamala Harris. Kamala Harris pèdi epi li pèdi eleksyon an ki sa l fè li ratrape. Li ratrape Trump epi li pale avèk li felisite l. Eske li konsa kòm an Ayiti? Sa di m kapab esplike w politik peyi Dayiti nan 2 egzanp sèlman m gentan montre w byen evidaman de kisa sistèm politik la ye an Ayiti. Se di se pou nou kòm si pwoblèm nou an Ayiti nou pa vrèman kòm si wè peyi Dayiti. Nou wè tèt an nou mennen tèt an nou ale nou pa anbisyon politik an nou se fè tèt an nou vin rich paske li gon kote m t ap li. Nou yon liv ki pale, yon liv m t ap li, m pa vreman chanje non an non, men ki t ap di konsa, La politique en Haïti, c'est le couloir le plus sûr qui amène à la richesse.
Patri pòch kan menm pou y mennen a richès. Sof si tout depan nou kounye a se kontèks la.
Wi, se di kòm m ta di nan kreyòl, La politique en Haïti, c'est le couloir le plus sûr qui amène à la richesse. Pwochen sistèm pi bon. An ayisyen ki ekri liv sa? Wi. Ah wi. M oblije repete mwen paske. Wi. Fòm antre pridan. Men se tout afè, se tout se, se, se verite. S on sistèm m kapab di se depi byen dè tan pou nou te chavire. Paske mwen m di konsa se pa mwen menm k avowa tè a pou nou wè. Se pa menm avèw atè a kòmsi yo ka wè pou yo eseye chavire men se gwo zotobre ak kravat yo ap kalkile se yo menm ki metòd la. Gang yo pa vwayaje, bon mwen pap antre poum pa twò bòde non nan ke sa. Gang yo pa vwayaje, izo pa vwayaje, vitelòm pa vwayaje, kòman yo fè gen zam, ki kote zam sa yo soti? Swadizan gen anpil peyi ki di ke yo zanmi peyi dayiti men yo yo se komès afè tou, Men pou montre w ke vreman vre se yon sistèm e sistèm nan se pa sèl ayisyen ki fè l. E nou sipoze gen santiman pou chanjman peyi sa se santiman dabò. Fè nou konnen ke nou se ayisyen pou bon vre. Si m wè w la e ta pou tèt yon blan la paske m wè blan sa la m ape jete blan sa pote w. Epi wè w ap konn trayi w pou tèt sa. Ekzat. Se se la pwoblèm lan. Se di m pa anfibis. M pa konnen, m pa konnen kòm m ap aprann istwa. Istwa an nou di konsa ke nou se desandan Afrik, donk nou te soti nan plizyè tribi. Petèt ke chak tribi sa yo pa t panse menm jan ki fè jiskaprezan nou poko ka inifye nou pou nou genyen menm tandans ki fè youn toujou rayi lòt. tankou lòt pa janm renmen wè lòt avanse menm si yo avèw yo fè tankou yo avèw men rete tann petèt yo pral mete yon fig pou ou yon po fig pou yo fè w tonbe pandan se tan ou ka pa menm panse si se yo m pa konnen si se pwoblèm nan men sa ki pase an depi de tout choz pèp wè pèp wè pèp ayisyen son pèp ki rete kòmsi son pèp ki se pèp ki pi rezistan. nan tout lis kòdonay. Ah wi sa sè sur.
Se pou pèp ki gen plis tèt ansanm tou. Mentenan santi yo fon kouman travay nan sistèm nan wi. Son bagay ki te la depi byen lontan. Yo kolonize w yo fè w kwè ke w pa moun. Se sa. Yo fè w kwè ke w pa moun le fèt ke w nwa w gen yon pakèt bagay yo fè w pa mwen menm avè w nou pa ka byen. Paske w se prezantatris m ta santi se mwen ki ta sipoze la. Ou konprann? Se ansanm de bagay sa yo te fè depi byen. Li gen yon dokimantè m t ap gade pou sa, malerezman m pa janm ka jwenn li, kòman yo t ap maltrete w lè Lafrans, nou te anba esklavaj Lafrans. Se depi la a wi. Li gen yon, yon, yon, yon jounalis fransè, m pa vrèman sonje tout non l non, men yo rele. E Gaspard, Senye Gaspard. Senye Gaspard ki di ke si nou vle detwi pèp sa tout bon vre, se fè yo kwè ke lang pa yo a, lang matènèl la, se pa anyen ditou. E yo kòmanse, yo fè sa menm panse menm nan lekòl, tout dokiman, tout dokiman an fransè, timoun nan ap panse an kreyòl, l ap bat li ka ekri an fransè pafwa, e si li pa suiv, m ka di, règ gramatikal la dèfwa, gen règ polis kouche. Ou ka panse se sa w ekri nan lang kreyòl w la, epoutan s on lòt bagay ou ekri. Konpè a, mwen wè nan kesyon lang, paske pa gon peyi ou vle pou ki avanse, ou gen bezwen, ou bezwen detui menm pou se pa nan lang li w ale. Humm, sanble nou malad jis nan zo, nou malad jis nan zo sanblere. E, donk, ki jan m te ka di, nan opinyon ou, ki sa jèn yo kapab fè pou ogmante patisipasyon. demokratik la.
Eske an Ayiti nou gen nou gen nou gen demokrasi? Paske si m ta vale pou m pa m pa reponn kesyon an men konn a m bezwen wè tout bon vre eske nou gen demokrasi an Ayiti. Paske demokrasi a, pa egzanp, gen anpil lwa ke yo siyen nan, m pa sonje non, nan, ok m pa vrèman sonje, men kòm se gran pwisans yo swadizan ki gen an gal, y ap prone yo di ke yo se, yo se pèp ki demokrat, epi peyi yo rete kòmsi anba dominasyon, menm si w wè Etazini konsa gen yon pakèt bagay ou pa ka fè, gen lwa ou pa ka vyole, imedyatman ou vyole yo, ou nan pwoblèm. ensi ke pou Larisi yon pakèt lòt peyi. De nou pou nou an Ayiti, èske nou gen demokrasi? E èske demokrasi a, èske i an favè, èske i bon pou nou? E si n ap fè l, èske n fè l byen, èske nou ka fè l byen? Donk se tout on kesyon, se tout on pwoblèm. Mentenan mwen menm ki sa m ka konseye? An depi de tout choz, nou pa konnen, mwen m kite kesyon sa, m pa konnen si l bon pou nou an si l pa bon. Èske l pote rezilta, èske l pa pote rezilta? nan sal la nan piblik. Men kisa m kapab konseye yon jèn kòmsi ou di ki?
Kesyon an se te ki ki opinyon ou donk kisa yon jèn fè pou ogmante patisipasyon l nan demokrasi.
Sa yon jèn kapab fè se, se premyèman se ki konnen reyèlman vre jan sa w ye la kisa demokrasi a ye. Ok. Konnen reyèlman kisa l ye. E si w fè l paske tout, tout ansanm de bagay menm nan mond lan menm, nan lavi imèn menm se gen avantaj gen dezavantaj. E fòme yo pou yo konnen si tout bon vre si n ap mennen yon vi demokratik èske l ap o benefik de nou. E si l ap. Li pap o benefik de nou. Kisa yo menm yo kapab fè antan ke jèn pou asime responsablite yo? Paske pral pa gen trafik dwanyè, menm jan an yo vle fè lemonn tounen yon peti vilaj, men gen yon ansanm de bagay ki pap bon pou nou andire vre. si gen de mo pas men si yap fèl fòk nou gen de leta serye kòm si nou gen de jèn dinamik de jèn pasyone de la politik de jèn ki renmen peyi a tout bon vre e ki vle wè yon chanjman tout bon vre pou peyi a san ou pa gen ken nanm ou pou ale aletranje e si ou pou ale aletranje se pa pou wè rete. Men, kòm se pou plizoumwen travay sou travay sou ou, paske byen ansanm bagay nou pa genyen l nan peyi Dayiti, men ou travay pou vin retounen vin sèvi peyi w. Kòm se sou w al pran w, ou fè l o benefik de ton peyi, oubyen de nòtre peyi. Kounye a la, se fòme tèt yo dabò epi swa itil. Epi m panse la a, apati de sa, gen pakèt, gen pakèt rezilta Ayiti ka pote. Men fòk yo konnen sa sa vle di demokrasi an dabò. Sa m klè sou sa. Mete pwen sou i. Wi, pou nou pa fè lòt bagay pou nou di se demokrasi. E si nou fè, èske, èske, èske Ayisyen sou a prè pou sa? Èske y prè pou sa? Èske nou gon, èske nou gon sosyete ki stab? Èske Leta pran an chaj? Èske pa gen absans de Leta? Èske Leta pa enpuisan? Nan kesyon gang, si m ap vin ansanm avèk ou wi, nan kesyon gang, ansanm de bagay, èske Leta la y pa puisan? Yo menm ki sa yo kapab fè? Si y ap fè tout bon vre, Tout ansanm de pwen sa yo chèche striktire leta, sistèm nan kòmanse va chavire lè peyi ki swadizan ami Dayiti, tout sa yo, ou wè sa m vle fè w konprann la wi, tout ansanm de bagay sa yo, yo kapab chèche striktire yo pou pou yo fè demokrasi yo vle. W ap wè jan Etazini kòmsi, e pa paske l ap byen fonksyone non, paske toujou gen divilans, toujou gen ensekirite pa bò kote yo, Kanada, eksetera, men yo pa kite medya pibliye sa. Komsi tout sistèm nan menm kesyon media an ayiti eske leta jere sa pou jan imaj yap vann sou rezo etc eske jèn yo m kapab di yo ansanm de bagay sa yo se pwen kle pou mennen yon pèp komsi pou mennen a demokrasi jan l di a. Bon pandan wap pale de koze media vrèman nap wè konnya lè tankou yon jèn ka fè yon bagay pafwa Gen lè yap pibliye, yo pibliye nenpòt bagay, yo vann nenpòt m ka di imaj Ayiti dn yon fason ki trè sal pafwa. E m ka di lòt nasyon yo le pli souvan toujou pran Ayiti nan yon lòt fason tankou jan ki la perle la, men yo pa vann ni vrèman. Tout peyi malad, tout peyi malad tou. Men nou menm nou fè yo plis wè maladi lan nou an paske nou menm nou vann foto maladi nou an. Mwen tounen konn yal ak kisa m te aprann lè m tounen jounalis. Jounalis lan se se rapòte sa yo wè. Se sa jounalis lan se travay la sa, se rapòte sa yo wè. Kounye a la èske byenke kòmsi li pa bon pou vizaj peyi a vreman men èske se pa sa k ap fèt.
Ekout, pandan w di ra, eske nou mete tankou kòlonn moun kounye a m wè pifò moun se jounalis, m pa konnen si w verifye. Yo pa bezwen fè etid non. Nan kounye a w pa konnen kiyès ki bon ak sa k move non. Depi w gen yon bwate, bon peyi la tèlman rive lwen, moun gen moun konsa aksidan ap soufri, epi moun nan rale telefòn li ap filme. Se tout bagay sa yo, si yo te ka jwenn moun sa k t ap filme y la, epi yo te kòmanse ba yo kèk sanksyon, yo t ap gen tan konnen ou, men kòman? Pou sa w ap di a nou poko pran plis la. Paske si w fè sa e pa de moun k ap anba sa w t sou
pwoblèm wi. Nou rive nan pati konsèy, donk ki konsèy ou ta bay yon etidyan Oswa yon jèn jounalis ki vle swiv tras ou? Ki senp konsèy nou kapab pote pou yon jèn ki ap aprann jounalis pou le moman, se renmen sa w ap fè a epi konn ki sa w rantre ladan l, ki pati ou vle espesyalize ladan l. epi pou pote fri kòmsi modènize bagay yo pa rapò a sa lòt medya ap fè oubyen sa lòt etidyan jounalis ap fè kòmsi fè yon travay pozitif ki an favè kòmsi olye yon jounalis rantre pou kesyon pou pale peyi dayiti mal politisyen mal ou menm pran imaj labadi pran imaj kòman rele kote san kò menm palè san sousi a pran imaj ki bon ki bèl epi ou ka fè yon travay konsa. Vann peyi a nan fason sa se sa m kapab panse hein yon moun ki antre nan mesye sa. Humm m pap menm pale pou moun yo kap ki rantre nan pati jounalis la de fason trè bizarre e trè mal tankou moun ki gen telefòn yo m pa menm konn ki konsèy ou te ka pote pou moun sa yo. Non ki konsèy m ka pote dja ayiti se pou nou ayiti se pou mwen ayiti se pou nou tout se vre. E kòm se sitiyasyon e nap travèse la, li vrèman trakasè, ranbarasant, anpil bagay men kòm si panse a demen, panse si ou deplase kòman ou menm jan w tap vann imaj peyi a de manyè negatif. Kòmsi ou menm lè w deplase, ki konsekans sa pral gen? Ki konsekans nan senk dizan? Ki konsekans ki pral gen pou pitit ou, fanmi ou? Ki konsekans l ap gen pou peyi Dayiti, pou lòt jèn ki avize? Panse a sa. Epi olye de sa yo kòmsi pale de istwa peyi Dayiti kòmsi de manyè pozitif vann sa yo kòm imaj pozitif paske nou gen anpil liv yo pote la pou nou ki se liv de tout mond nou ka wè kilè ki te jounal lèt yo menm dènyèman kòmsi nou t ap tande yon pwofesè k ap pale de liv kòmsi gen yon pakèt liv gen yon pakèt moun tankou yo fè nou pale fab de la fontèn se te yon blan ki ekri poutan se pa vre se te yon ayisyen je m'en souviens pas vraiment le nom de ce monsieur men se te yon ayisyen ki te fè l yo fè nou kwè ke se te yon blan alò gen yon pakèt travay Komsi m wè yon jounalis pa fè olye komsi nou se tout moun de yap vin mwen yo kisa w konnen yo fè yo rantre nan metye sa se pou yon fason pou mwen menm si m chèf m tande wap pale peyi a mal molo m bon ti djòb m fè yon jou wi se pou sa m rantre wi gen moun ki ka pa dakò men se laverite se laverite map bay gen pil nan yo depi yo konnen yo rantre yo pwal vin pale peyi dayiti mal yap fè analiz yap vann imaj moun kap koupe tèt. epi yo konnen yo pral fèmen bouch a yo se jis pou yo jwenn yon ti metye. Se sèlman sa. Men antanke jounalis, ou ton Ayisyen kanmenm. Avan w t èt jounalis, ou te ou ton Ayisyen. Lè w vann yon imaj konsa de peyi a, ki sa sa vle di? Ki sa w pral konprann de sa apre?
Non, sof si i retire, sof si pa i pa sèlman, i pa i pa Ayisyen an nan, i Ayisyen nan po, men i pa Ayisyen anndan. I pa Ayisyen nan san.
San k ap koule nan kèy Ayisyen pa janm lòt san ye.
Donk, si w te gen pouvwa pou w chanje yon bagay imedyatman nan sistèm politik la, se kisa l t ap ye? Chavire sistèm nan. Ay!
Sa sistèm nan t ap chavire.
Poukisa? Nasyonal entènasyonal li t ap chavire. Premye kote m tap touche se nasyonal. Apre sa m atake nasyonal la. Premye kote m tap chavire se entènasyonal, m chavire nasyonal. Tout moun ki pa dakò peyi a chanje paske fò n rete dakò ke blan pa vle peyi a avanse malgre l ayisyen. Panito an se chavè gwo zòb gwo e gwo gwo bouro yo ki tap chache mete mete nan korèy. I gen yon lè la frans tap bay pwoblèm Napoleon Bonaparte konsa sim pa twonpe m lè la frans tap bay pwoblèm mezanmi sim sim bliye de sam di a yon moun ava raple m m pa konnen sa m kèlke sòt nan kòmantè etc. E la frans ki tap bay pwoblèm kòman boujwa te kenbe la play la frans ba sa je nan ki amenn nou nan gòjèt. Bakteri a pa t ka fonksyone nòmalman. Epi yo te chèche yo, men Bonaparte se te yon moun ki t ap koupe bwa oubyen ki t ap okipe bay vyann gwo bèt sovaj yo nan raje. Epi yo te chèche, yo te di kisa yo ka fè pou sove peyi a. Li te di lage nan men m, lage peyi a nan men m, m ap ban nou Lenabes. E lè yo lage nan men l, li kòmanse pran tout boujwa salòp, ekskize m wi ekspresyon sa a, li kòmanse tiye yo epi remèt la Frans. Se yon bagay konsa nou bezwen, se yon revolisyon konsa nou bezwen. Byen ke kòmsi se yon aksyon inimè li ye, men kòmsi k ap rete, paske tout sa ou bezwen an se goumen, goumen pou li, e si ke l pa ka fèt de manyè pasifik, oblije mete sa k rele vyolans ladan sou sove l. Sa pa pou yon ti gwoup moun. Kòmsi richès peyi a fin rete pou yon ti gwoup moun, epi mas pèp la menm, mas pèp defavorize ap soufri. Desalin pat goumen pou boujwa ou sèlman. Li te goumen pou nou tout. Se sa. E
si yon moun kounye a an fon ti pase paske nou sanse rive nan fen. Si yon moun ta renmen entegre AISC kouman l kapab fè? Eske w kapab entegre AIS gen paj li sou Facebook ki gen Instagram ki se Association des Dégâts Sociaux men depi yo monte yo ekri sa konsa y ap jwenn li epi li pa bon byen antandi se pou moun ki sou rezo men si yon moun nan vil la li kapab kontakte mwen epi

Donk nou ka di Vwa Sitwayen remèsye w anpil paske w te prezan, donk ou te kite yon bagay ke w te fè pou w te ka vin pote konsèy pou chak grenn jèn k ap gade jis pou yo ka jwenn konsèy sou lavi yo epi sou pwofesyon w tou. Mèsi. M pa konnen si w t ap gen yon dènye koze w ta renmen di?
Se lè moun t ap di se mèsi a nou menm ki te fè envitasyon an epi kontinye fokis nenpòt le pri a peye kontinye fokis nan sa n ap fè a depi se yon bagay ki pozitif yon travay ki pozitif ki ka o benefis di peyi se kontinye epi tout moun k ap tande m la chèche entegre sitou fanm entegre nan politik m pa di ke fanm pa sipoze nan lòt domèn men. Konstitisyon akòde 30 pou san, men pa gen 30 pou san ki prezan nan kesyon politik. Absans fanm yo manke, nou mande pou nou kapab regwoupe nou, chèche rejwenn nou, konn dwa nou ak devwa nou, epi sispann di dwa nou respekte, nou vle pou dwa nou respekte. Dwa nou respekte deja, men se nou menm pou ki asime responsabilite nou. Merci se sa m. Donk an gwo m ka di se ou menm grenn fanm k ap swiv se degaje w entegre pa rete tankou pou di konsa se kay ki pou ou pa rete nan bagay arkayik jan yo pa te konn mete fanm an valè men se ou menm pou ki mete pye w devan paske fò w kòmanse e si w pa kòmanse pèsonn moun p ap vin kòmanse pou ou e donk nou di w mèsi paske w t ap swiv nou pa bliye kòmante pataje epi like.